Medam se mesye nouvèl ki fenk tonbe la Joverlein Moise deside lage lis ansanm avèk odyo ki pwouve anpil nèg ke non yo pat janm site nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moise la ebyen Joverlein Moise deside mete tout sekrè deyò bay FBI rete la nou gen tout son nou gen odyo la nou pral tande e nou pral jwenn yon lis ke FBI fenk gen nan menl la. E nouvèl la bèl e byen konfirme, enfòmasyon de premyè men, e sa yo le breaking news lan mèdam se mesye. An tou ka, e janm toujou di nou mèdam se mesye, e politik nan peyi d'Ayiti, fò genyen e grenn tankou Joumou, e ou pou ou kapab fè politik nan peyi d'Ayiti. E byen, Jovenel Moïse mèdam se mesye pat ka pa mouri jan bagay sa te ye la a. Ebyen se moun ou pa ta panse, moun ou pa ta imajine ki te nan konplo a. Yon lòt bò, medam e mesye, fò m di nou ke lapolis kontinye ap mete bagay pou ti mesye Viv Ansanm yo nan depatman Latibonit e nan kapital la. Ebyen gen enfòmasyon k ap sikile la, semèn k ap vini la a, e anpil wout ki te bloke donk pral debloke paske genlè mèt. peyi yo, mèt peyi yo pran desizyon pou debloke zòn yo paske se pa ti mesye viv ansanm yo vrèman ki bloke zòn yo se de politisyen, de boujwa konwonpi, se moun sa yo ki mete tèt yo ansanm pou yo fini avèk peyi a. Medam e mesye m pral envite nou tande sa avan nou rantre nan plis detay konsènan dosye Joverlein Moïse lan ansanm avèk FBI medam e mesye. Aktyalite yo anpil Nouvèl yo anpil, gwo batay eklate la pou louvri wout gran sid peyi a. Pèp ayisyen genyen Vladimir Paraison, msye ki voye yon deklarasyon bay pèp ayisyen pou fè konnen ke l jwenn lòd pou louvri Wout Gran Sid la, ebyen w pral tande detay. Batay deja eklate, èske lapolis pral rive louvri wout Gran Sid la ki bloke sou plizyè aks? Nou konnen se pa sèlman Matisan ki bloke wout Gran Sid, gen Gresye la ki gon pakèt pwoblèm trè souvan. Donk wout Gran Sid la bloke sou plizyè fasèt, sou plizyè ang, eske lapolis pral rive debloke wout sa a, ebyen pèp ayisyen ou pral tande Vladimir Paraison talè konsa k ap bay detay, piske misye di zafè gang nan, yo menm depi plizyè mwa la a, yo klè sou sa deja, ke kesyon gang nan dwe fini anndan peyi a. Kesyon gang gen pouvwa ap bay pwoblèm, ebyen sa dwe fini anndan peyi a, se sak fè nou ka konstate anpil nan gang yo bèbè. Nou pa ka tande mesye yo aktyèlman, nou pa ka tande lanmò san jou, nou pa ka tande Jeff Kanara, nou pa ka tande Izo, kote nèg sa yo ye? Menm Babekyou se anba redi pou tande misye ap soti yon ti mesaj. Donk tout gang rantre nan jouk yo. Ebyen Vladimir Paraison fè konnen zafè gang nan yo klè sou li deja ke l dwe fini anndan peyi a. Pèp Ayisyen, rale ti chèz ba w ou pral tande detay. Pa gen jou, pa gen dat. Sa ki gen zòrèy pou tande, tande. Lame Dayiti mete tèt ansanm ak lapolis pou yo pote boure sou bandi yo. Pèp ayisyen gen Mario Andresol ki li menm deside fè yon maryaj antre lame Dayiti e lapolis pou batay avèk gang. Medam e mesye nou gen detay, nou gen enfòmasyon ou pral tande koze. Fòk nou di w, batay la kontinye pete la nan Pòtoprens. Kout bal kontinye ap chante nan kapital la la paske lapolis jiska prezan ap batay avèk gang. Medam e mesye, kesyon gang nan minit n ap pale la Ebyen lapolis pa sispann krible ti mesye yo anba kout bal e sa gen kelke minit se pa de mouvman tansyon ki te genyen puiske anpil moun panike pou chan kout bal, son kout bal ke yap tande. Paske gon seri de son moun yo pat konn abitye tande. Donk gen materyèl ki kòmanse itilize la kont gang san fwa ni lwa yo. Genyen Vladimir Paraison ki pale, jan m sot di l talè a, e misye di wout gran sid peyi a s on wout ki pral louvri paske batay Yo te dwe mennen kont gang yo li menm li jwenn fevè pou li deja pou gran sid peyi a. Ebyen pèp ayisyen an nou tande detay avèk DG pnh la e touswit aprè nap kontinye. M gen lòd pou m atake wout la deja. Kounya lè m gen lòd la fò m prepare m pou m atake l. Ou gen lòd la deja?
E se sa m di w la. Donk w ap prepare pou atak yo? M ap prepare m pou m pèmèt ke wout ouvè. Kòm konbatan, non w sonnen fò. Anpil moun, lè yo tande w ap vini, yo fè yon wouf de soulajman paske parezon ap vini. Men jodi a kòm DG, popilasyon pa satisfè ditou. Paske jiskaprezan, Gen yon seri de de zòn ke popilasyon an panse nou te nou ta pral rekipere k poko rekipere. Nou gen Gresye k gen dezan, nou genyen Kenskòf katòz mwa, Mibalè ennan, e Matisan n pa menm bezwen pale gen senkan la. Donk direktè pase sou direktè, jodi a ou la yo panse ke yo ta pral jwenn yo ta pral jwenn rezilta men. Yo pa satisfè. Yo pa satisfè. Lòm se nouri de letènèl e satisfaksyon l se pozisyon l. Mwen menm tou, antanke pwofesyonèl, m gen ensatisfaksyon pa mwen. Tou kòm popilasyon. Sepandan, m ap redou l ankò, ou site Kenskòf, ou site Gresye, ou site Mirbalè, avanse yo pa menm jan. Pa gon bagay nou ka fè konsa. Epi ou leve demen maten, li chanje. Son konba kontinye, kote chak minit ki pase, w ap ajiste w selon filozofi batay la. Ou fè sa pandan anpil tan? Pase w la depi mwa dout. Ok, ensekirite a la depi kilè? Ui mwen, ou konn mwen?
Ensekirite a la depi kilè? Non, ou di mwen m la depi mwa dout. Non, pase souvini la se ke ou pote solisyon. Se rezon sa ki fè w la. Men, depi tout mwa sa yo, menm on grenn wout jiska prezan, m ap pèsiste sou sa, msye direktè, menm on grenn wout. Wout Sid lan an Dadi poko janm ouvri e gen plizyè depatman ki depann de wout sa a.
Paske kòm pwofesyonèl, tout moun ap tann ke yo bay rezilta a mwen ke gen de blokaj ke w rankontre a lentèn e ke popilasyon ta renmen konnen ki sa w rankontre kòm difikilte. Pa gen okenn blokaj a lentèn. Pa gen sa. Mwen di w la ankò, gouvènman bay latitid pou rezoud sa. Mètnan, Lè w pral fon wout ak yon machin oubyen lè w leve lakay ou le maten w ap vin la pou w vin travay, ki premye jès ou fè lè w pral monte machin nan? Swa w leve kapo, ou gade si lwil fren w kòrèk, si tout bagay yo reponn avan w start pran lari. Polis nasyonal la, dans un premier temps, li pa t ajiste a konba iben sa a ke l ap fè a. A geriya iben sa a. Le tan pou pran pou fòme moun, pou pèmèt ke a nivo pou yo fè fas a sitiyasyon sa, se pa yon bagay kòmsi ou antre anndan yon kote epi ou di nèg la vwala lè prereki, 1, 2, 3, 4, ou genyen nan tèt ou al goumen. Non. Se pa konsa li ye. Pandan m rive nan tèt lapolis la, m gentan sou dezyèm. Dezyèm. Pwomosyon ke m ap fè fòmasyon pou yo kapab kontre a sitiyasyon an. Se sa fè nou chanje kourikoulòm fòmasyon an. Antretan, m ap kenbe toujou avèk nèg ki te la deja yo, ki ap bay san yo pandan konbyen ane pou kenbe menm liy de defans la, annatandan ke m vin ranfòse avèk de san nèf pou m atake wout la. E m pa pral di l la par le biais des ondes ki lè wout sa ap atake, puiske m gen lòd pou m atake wout la deja. Kounye a, lè m gen lòd la, fò m prepare m pou m atake l. Ou gen lòd la deja?
E se sa m di w la. Donk w ap prepare pou w atake. M ap prepare m pou m pèmèt ke wout ouvè, men pou m ouvè wout, fò m gen tout sa m dwe gen nan men m yo Prè pou rive. Ou poko gen yo.
Si pa m poko gen yo, anvan w moute tab la pou manje, w al achte engredyan yo, ou mete sa pou mikse, ou doze sèl ou. Lè manje a, menm si l fin prè, ou pa pral chita nenpòt kòman paske w gen yon sèten edikasyon. Ou pral separe manje a, mete l sou tab pou manje. Se pa sèl kote nou gen pou n manyen. Mwen atake Kwadèboukè. Mwen atake, mwen limite Kwadèboukè sou avanse l sou tab la. Sa pa konte nan bilan. Non, pandan w pale de, pandan w pale, si w pèmèt mwen, e de Kwadèboukè a. Kite l avanse.
Bon, pa gen pwoblèm DG. Kite m fini. Paske sa trè enpòtan. Kite m fini. Kite m fini. Lè m rive Kwadèboukè, ki sa gang Kwadèboukè te fè? Pandan y ap atake, y ap fè tranche. Si y ap fè tranche kounye a, ou bite sou sa ou bite a, fò w genyen Materyèl pou bouche tranche, pou fè. Se tout yn strateji, se tout yn strateji. Se pa pou granmesi lè w wè yon lame etranjè pou al yon kote l pral goumen, li mache ak tout sa w konnen l bezwen. Menm balè li mache. Lè pou m travèse la a depi Pont Tabac pou rive sou Marasa, tranche ke m jwenn nan l pi gwo ke espas sa yo. Ou ka met nenpòt 3 4 machin ladann yo pap fè li. Donk kounya la fòm gen materyèl lou ak operatè, fòm jwenn tou materyo poum vin ranbleyel poum travèse ensi de suite. Pandan map goumen kwadèboukè map goumen sou plizyè fwon. Li pa yon feblès pou enstitisyon poul goumen plizyè kote.